Se si nòmalman pa gen okenn akò k kenbe Ariel la. Ok, men e nap pase w e kolaboratè nou Alfred, m pa konn si w gon kesyon pou misye ki sou teren an, ki tap patisipe nan leve kanpe kont Ariel, anpil gaz bay, anpil nèg e pran gagann, e anpil kout pren voye e nan manifestasyon. M pa konn si w gon kesyon pou li.
Bon, kolaboratè a, nou di w, nou di w mèsi pou tèt enfòmasyon w bay yo, men e èske nou te gen yon bon kantite moun ki te pran lari a? ki te mobilize pou ke mouvman sa a te ka yon reyisit? Èske w santi mouvman an reyisi oubyen èske se paske lòt gwoup la te kontrekare ansanm avè w ou santi ke nou pran echèk? Non, nou pa ka di n pran echèk. Non, èske te gen moun? Èske n te fè resèt? Nou te la sou la lwa nou se n ap devan primati an, n ap plante pikèt nou devan primati an. Enben nou pa fè resèt mesye, nou pa fè resèt.
Totalman nou fè resèt e nou te anonse san atann gen yon gwoup moun ki te pran lari e k ap moute sou Dèlma an, y al bonbade yo ak gaz, yo bloke yo, yo vire pa Boudon ankò, pou y al pran bò Primati, kounye la yo retounen bloke yo ankò. Sa vle di imedyatman ke gen polis k ap bay gaz, k ap tire bal e nòmalman yo santi yo panike total. Ke nou di batay la p ap kanpe la, se yon batay k ap. kontinye pou l fè chemen l. Pase di sa de nou pa ka asepte Ariel anndan primati a toujou jan ke l ap dirije a jan l ta vle fè kwè se li an mèt eksteryè. Kòman w ta konprann yon moun ka al nan eleksyon poko janm fè sa nan listwa Ariel antre nan primati a li premye minis e li prezidan li minis enteryè li depite senatè e li ka dirije kòm majistra ankò anndan peyi a.

Senatus, e gon lapè ki fèt, gon nèg ki di mwen, son lapè pèpè. Se apre m ap vin aprann son pè ameriken ki vin fè lapè a, apre sa misye ap di m se sa k fè l te di m on lapè pèpè a, paske son pè ki granmoun, donk misye di pè, on premye pè, se pou pè katolik, epi lòt pè a li menm, se on ti granmoun, donk misye te di on lapè. Pèpè, M pa t fin byen konprann bagay la. Men kisa nou menm nan sektè jenès lan nou panse de lapè a? Piske leta li menm li pa pran responsablite l pou vin antre nan zòn nan, kisa nou menm nan sektè jenès lan n ap fè pou ke nou kapab remete lavi anndan zòn kote bandi yo te okipe? Ok.
Ban m di w, m pa pral nan di lapè pèpè. Pase se m antre anndan lakay mwen, se lòt k ap antre lakay li. Imediatman ou te deyò lakay ou, s on pwoblèm li te ye. Lèw tounen lakay wap vin konn kijan w tounen lakay ou, wèl te pran kou kontan lè sa. Moun nan gentan fè divèsyon l li menm. Se pa bagay mwen te fè pou yon mwa, de mwa map di mèsi. Men leta li menm fòl te pran angajman l pou l netwaye, pou l ede moun yo ki pat nan ankenn anyen pou yo retounen lakay yo nòmalman. Sa pa janm rive fèt menm pou yon segond. Aktyèlman la, nèg yo kontinye ap fè pwogram nan tout zòn yo pou yo mete fi nan zòn nan. Moun nan zòn nan ap kontinye mete aktivite nan zòn nan pou tèt yo. Men sa m fè mwen menm.

Enben ok mèsi senatus kenbe la e eske mobilizasyon an eske mobilizasyon an tou mouri la oubyen mobilizasyon ap kontinye kont Ariel Hello. Ok wi map di ou kesyon an eske mobilizasyon an tou kanpe la oubyen nap kontinye mobilize kont Ariel. Ou tande m?
Alo? Wi, wi, wi, wi.
La, ok, la w ap fè nou viv e sa k ap pase e nan kèk kwen nan kapital lan. Bon, m wè zòn sa l plizoumwen pwòp. M pa konnen si se netwayaj sivik lan ki kòmanse. M wè la plizoumwen pwòp. M pa konnen si se ou menm ki fè netwayaj la e devan pòt lakay ou, but m wè la a e l plizoumwen. Eben ok e konkli pou nou senatus. E kominikasyon ap mal pase. Senatus. Ok donk la e se senatus ki sou plas ki tap ban nou rezime. Eeh ok la senatus eeh ou tandem bon kominikasyon an difisil mèsi anpil senatus nap pale yon pwochèn fwa ok kominikasyon an ti jan difisil la donk eeh an nou kontinye nou pa konnen si nap kapab jwenn lòt kolaboratè a ki di kote de florida eeh paske pandan mach lan nou te e gen chans se pale ansanm avèk li e pou l te bay e enpresyon l sou kòman e li te viv sitiyasyon yo. Donk, e ou poze yon trè bèl kesyon e Alfred, nèg yo genlè yo pa fè resèt. Nèg yo genlè ke yo pa fè resèt malgre tout mobilizasyon e gen yon lòt kan ki te vin kanpe devan nèg yo. Paske lè w genyen pa egzanp Andre Michel ki se mèt mobilizasyon pa egzanp, lè w genyen. On seri de lòt moun SDP ki anpil nèg chan maske e Andre Michel li menm kontwole, wap deja konnen ke lap difisil la e ki pi ze Ariel li menm son nèg ki te deja konn beton an, li te minis e sou Martelly, li konnen kòman sitiyasyon yo kapab e rezoud. Donk pou nou tounen nan sijè a, kòman nou pral move forward? Kòman n ap avanse ansanm avèk mouvman sa a ki fèt la? Daprè ou menm, e malgre gen ti bagay ki poko fin rezoud, paske poko gen rapò, m t ap tande e pastè Caillot li menm ki te nan diferan emisyon ki t ap di ke gen yon seri de bagay ke li poko konprann, gen yon seri de enfòmasyon ke li poko genyen, kòman ou panse ke mouvman sa a pral move forward ansanm avèk e pastè Grégory?
Bon Jerry poum byen diw mwen menm mwen son moun ki on ti jan e pa on ti jan mwen toujou optimis nan tou sa kap fèt sa mwen menm mwen konseye mwen konseye mesye yo ou tandem byen. Fò ti pale pi pre mikwo a. Yes sa mwen menm mwen konseye mesye yo mwen konseye mesye yo ok. Sa mwen mwen konseye mesye yo se ke pou yo ta rezoud ti pwoblèm entèn ki ta ka egziste, paske mwen pa konfime gon pwoblèm entèn ok, ki ta ka egziste nan mitan yo pou yon mouvman de tèl dimansyon pa al tonbe nan alo, ou wè kote m ye ansanm avè w la, paske mwen pa konn tout enfòmasyon yo. Wi gen dwa gen ti pwoblèm entèn paske se lòm men yon mouvman konsa si yon moun ta vle prann pou kont li mwen menm mwen kwè ke lap tonbe a lo paske ou gen dwa entèlijan ou gen dwa gen yon platfòm ki gentan etabli deja men ou toujou bezwen de zòm entèlijan ki pou konseye ou pou ke mouvman ka kanpe. Pa egzanp, si Jerry te kolabore avè m nan yon mouvman ki te ede l fè breyisi l, epi kounye a la a mwen menm mwen kanpe paske mikwo a sou mwen oubyen kamera a sou mwen, mwen pran pòz mouvman e mwen ki te fè l poukont mwen, sa ka pote echèk nan mouvman an, sa ka bay dè moun nan lòt sektè yo ki t ap kritike yon rezon paske mouvman an te rete jès yon mach. Ok. E dezyèm pati kesyon ou te poze m nan, sèke nèg yo te gen plan pou aprè mach lan, mach la se yon kòmsi yon rapò de fòs nèg yo te bezwen montre tout kominote entènasyonal la yo genyen, paske kantite a, lè w gen te yon pil moun nan lari, montre ke ou ka diskite avèk nenpòt politisyen oubyen nenpòt gwoup, sektè ki anfas ou a. Dezyèm pati a mwen kwè nèg yo tap egzije pou ke nèg yo ka vote S. 396 lan. Se pou sa nèg yo te mande pou ke popilasyon ayisyen an nan dyaspora a te kolabore pou ke yo te rantre kòb pou yo te ka fè lòbi. Mwen ret tann ke se sa a se dezyèm pati nan mouvman an kote nèg yo pral fè lòbi. pou ke yo ka egzije senatè avèk reprezantan yo pou yo vote lwa S. 396 lan e kenbe an vi mouvman imanitè e ke Biden te enkli Ayiti ladann nan. E twazyèmman, e moun sa yo ki rantre deja nan peyi a apre dezan pou yo pa voye yo. ale, men pou yo mete yo sou yon stati legal tankou lòt imigran ki te la yo, yo ba yo yon tanporè, tps, pou yo mete moun sa yo nan liy tps lan, epi pou ke lavi yo ka kontinye, paske lavi Ayiti p ap chanje nan dezan. Ok. Donk, la a se yon rezime konplè de tout sa ki te genyen e anndan mach lan. Men, m fèk tande pastè Gregory di moun yo, moun ki te gen mayo ki te make souf pou Ayiti an, pou yo lave mayo a, pou yo pase mayo a, pou yo mete l yon kote, pou yo sere l byen sere, paske a nenpòt ki lè li jwenn mesaj lan, l ap di moun yo mete mayo sou yo pou yo kapab repran lari a. Donk, èske ou menm, ou se yon nan moun ki deja pare, depi yo di an avan, depi pastè Gregory di an avan, pou ke ou kapab met mayo sou ou, pou ou al foule makadam nan? Jerry pou m byen presize pou ou nenpòt moun ki di m pran lari pou Ayiti m ap pran lari a maten an e si gon lòt gwoup moun ki di m pran lari pou m ranpli dwa sitwayènte m pou Ayiti m ap fè l men si m dekouvri se yon bagay pèsonèl w ap regle li pa ban m ankenn rezilta m pa pral chire tenis mwen ni sal mayo m. ok paske ou te ka wè nan mach la mwen menm mwen pat gentan jwenn mayo men mwen mte di mwen menm map met drapo ayisyen m sou dom kanmenm poum pran lari an e m pran madanm mwen m ankouraje yo pitit mwen m mete dèyè m poum ka fè de twa moun anplis yo te fè yon bèl resèt e pa yon resèt ou konprann men yo te fè yon bèl bèl bèl bèl resèt kote m te ka bay chak sektè yon ti monnen pou yo wè pou ke yo ka Met yon ti kras moun nan lari tou, men nou pap rete sipèfisyèl sou sa Pastè Gregory di a, kòm se li menm ki nan tèt mouvman an, nou konsidere kòm lidè mouvman an, malgre gen de tèt pansant dèyè mouvman an, e n ap ret tann sa k ap vini yo. E ki ap fè ti wounou wounou, gen anpil kesyon ki poko reponn, fò nou ajoute sa. Bon, n ap ret tann nèg yo, e mwen menm, Alfred, mwen konseye tout moun ki dèyè mouvman an, pastè Gregory spesyalman, pou l chita avèk nèg ki te kolabore ansanm avè l yo, pou mouvman an pa kraze, pou ke nou pa pran wont. Ok.
Donk, la a, e li klè ke e mach lan se t on reyisi. E n ap di w mèsi Senatus pou imaj ou e w ap fè nou viv la. Donk, sa se nan lari e Pòtoprens kote ke gen chanpyona. Donk, pandan vakans lan, nèg yo mete anpil ti chanpyona, ti kan. nan mitan la ram e mèsi anpil senatus nap pale on prochèn fwa toujou kenbe l konsa senatus ok donk la e ou fè l klè pou tout moun depi ke ou jwenn apèl lan wap e foule makadam nan men avèk e dè retisans kote ke fòk gen plis lòt kesyon ki reponn fòk gen plis transparans anndan mouvman an men. E nan legliz kote w mache, kòman pastè a oubyen fidèl yo te reponn avèk kesyon an?
Bon, okòmansman te gen kèk ti retisans. Bon, kòm ou te sou beton an tou, Jerry, ou te ka wè moun ki te bay benediksyon an se pastè Jacob Vital. Se youn nan se reprezantan legliz Shilo. Misye te la nan mouvman an, malgre m t ap ret tann plis moun. ki fè pati legliz lan ale. Petèt yo gendwa t al travay oubyen yo pa t tèlman motive yo pou ke yo te la. Men m te wè anpil moun e n ap ret tann, tankou m di w, pou ke gen plis moun ki plas plis involve nan mouvman an oubyen pou yo konprann mouvman an pi byen. Paske nou menm pèp ayisyen nou yon ti jan emosyonèl, nou panse kòmsi mouvman an nèk soti konsa epi y ap ret tann rezilta. ki rezilta l bay? Mwen menm mwen kwè ke sa k fèt lan se pou bay dè zotorite entènasyonal yon kòm si yon avi de sa n ka fè. Nou ka reyini moun si nou vle, nou ka fòse yo paske nou gen kèk bagay petèt gwoup la pa t ayisyen nan dyaspora potko fè, petèt yo pa t ko konn sa yo te vo, Dieugue. Men lè w vin konn sa w vo Ou konn kantite moun ou ye e si w jwenn yon gwoup lidè ki ka mete w ansanm pou oryante w vè yon rezilta pozitif pou Ayiti, mwen kwè se yon bèl bagay. Men sa m ap di pèp la oubyen gwoup moun ki ap kritike oubyen k ap suiv yo, ann retann, paske mwen pa pral kouri di l ap pote rezilta, mwen p ap kouri di l p ap pote rezilta. Paske si gwoup entèn yo pa mete tèt yo ansanm pou ke mouvman mobilize pèp lan ap toujou, petèt ou gen dwa wè y al motive moun epi yo pa fè resèt, tankou nèg yo pa fè resèt anfas Ariel jodi an. Ok.
La a nou pral resevwa la a nou pral resevwa yon lòt sitwayen, s on nèg la a ki vrèman kontrevèse anndan peyi a, men s on nèg la a k pral di nou èske li te nan mach lan. ou byen e koman li menm li wè sitiyasyon yo esw an. Bonswa Shelson Sanon e koman nou ye? Hello e ou sou mute. E nou pa ka tande w. Ok kite mwen refè apèl lan Nou tap eseye rele Wilson Nou pa jwenn Wilson Donk nap eseye la gade Avan ke nou konkli pou nou wè Si ke nou te kapab pran reyaksyon yon lòt nèg Ki li menm ki M panse ki nan Shelson Hello Ahh gen pwoblèm kominikasyon e m pa ka tande misye ok. Donk m t ap eseye pran reyaksyon on nèg la ki nan lòt bò manifestasyon an, nan lòt bò manifestasyon an pou ke nou kapab plizoumwen e balanse bagay yo. Donk la e nou sot tande on nèg la ki an Ayiti ki di kote ke misye pa vle di ke nèg yo pa fè resèt men nou deja reyalize ke e nèg yo yo menm yo pa t fè resèt. E ou tande nou kounya Shelson?

Ah bon bon e nèg fednel ou ye fednel nan ariel ou paka dim ou paka dim ke w pap sipòte ariel
ou pap vin bay manti la non ou pap vin bay manti si wap sipòte ariel di wap sipòte ariel si wap sipòte ariel di ou pap sipòte ariel paske m konnen ke fednel li menm se nan ariel li ye misye di mwen map klè avèk ou e avèk tout oditè ou yo. Karen kap tandew la. Mwen sot pèdi 10 ans nan vim se mwen ki sot pèdil pou kont mwen se mwen ki sot fèmen dèyè 4 miray pou kont mwen aktyèlman la map travèse yon moman difisil pou kont mwen mwen son nèg ki malad kote map pale avèk ou a la malad 2 pye.

Ok donk la e e koman wap viv sitiyasyon ou la e anndan peyi a paske ou dim e ou malad donk e ou pat ka foule e makadam nan donk e si ou pat malad la ou tap al defann Ariel.
Donk nòmalman mwen son nèg pou m rantre nan yon bagay fò m konn kisa li ye ok fòk mwen ta konn kisa li ye pou m ta rantre ladan l mwen pa konn kisa li ye

Pwoblèm kominikasyon e nan peyi da. E e mesye Wilson! E e e kòman mobilizasyon an te ye? Ou pa fè resèt?
Non, nou fè resèt mon chè. O, ou fè resèt, bon m tande. Gade si se 100 goud oubyen 10 goud oubyen 20 goud.
Alo? Wi, èske nou fè resèt e la nou pral fini nan emisyon an. Èske nou fè resèt la mesye?

Eske w te pran anpil gaz? Reyèl tire e nèg yo tire awotèdòm gen moun ki pran bal nan manifestasyon. Fò n di w manifestasyon te divize an 3 gwoup. Te gen yon gwoup k ap sòti sou anba limyè wouj la li, te gen yon k ap sòti kapwal klopò epi te gen yon deja gen yon gwoup ki t ap tann lòt gwoup yo devan rezidans ofisyèl la. Se rive la e gen direktè lotri nasyonal la ki.

Bon ou konnen ke nou menm se demokrat nou ye nou. Oh sa vle di e gangan nou pran? E sa vle di se pou ou pran gangan ou pa pran. Nou pa nou pa pran kou nou pa pran kou nou pa pran kou men ke nou te eseye abrite nou pou nou te kite move van yo pase men fòk tou pèp la plis motive fè sa pèp la vin plis motive pou ke yo dechouke pinèz ke yo rele Ariel Henry a fòm di anpil sansibilizasyon ap fèt paske yo di aprè 24 mwa on nèg pran tèt leta a olye ke poul bay rezilta se gagann se bat se tire se gaz ke yap tire sou pèp la pèp la deside poul dechouke misye. Enben mèsi anpil nou te vle pran nouvèl ou paske ou t anonse match lan la sou radyo a nou te bezwen pran nouvèl ou enben nap pale e la pwochèn fwa ok kenbe la ok wi an nou konkli e kamarad donk la e ou fèl klè pou nou si gon lòt match wap patisipe men an atandan ke. Gen lòt enfòmasyon ou byen fòk bagay yo fèt nan plis transparans pou ke nou kapab vanse. Men, si ke ou ta jwenn on lòt lide, eske li pa enpòtan pou nou menm pa bò isi an, li e klas e diferan asosyasyon pastè ki nan New Jersey yo degaje on sòt de lidèchip menm jan nou wè ke pastè e Bishop Gregory ap fè l la.
Bon Jerry pou mwen menm mwen toujou ret kwè ke fè ti gwoup la ti gwoup la li pa janm nesesè. Ok ok.
Mwen kwè ke si gen yon mouvman ki gentan fèt sa ki pou fèt lan se ke pastè de Gregory dwe kominike avèk moun ki te kòmanse ansanm avèl yo, elaji kominike avèk moun li potko kominike. pou ke nou gon rapò de fòs. Mwen pa kwè nan 10 pastè, nan 10 sitwayen ki kòmsi mwen pral santi kòmsi son sòt de jalouzi, kòmsi bon nèg yo pat janm fè anyen depi 10, 15 an mwen Ozetazini, epi kounye a gon mouvman fèt, ki kòmanse epi kounye a e lè sa yo byen met tèt yo ansanm pou yo fon mouvman tou. Mwen pa kwè nan sa. Mwen mwen kwè nan inyon fè lafòs. Gon mouvman k kòmanse, pastè Cayo kòmanse l, li rann li kont ke Pastè Gregory gon platfòm ki ka fè mouvman bal yo anplè, li vwayaje sot Kanada, li peye yon tikè vin rankontre avèk misye Nouyòk, Gregory te gen poul te vin Nouyòk, nèg yo rankontre, epi nèg yo reyini avèk de pastè tankou Malory, e tankou pastè Phil, Doktè Phil, e de zotr pastè, 35 pastè, e ki konvèti an 900 pastè, ki fè yon mouvman. ki ebranle le mond ke de politisyen pou jis yo mouri pap janm ka fè mwen kwè pastè ki poko abò yo ret tann pou yo ta ret tann Gregory e si Gregory vrèman entèlijan pou l kontakte moun li potko kontakte yo pou ke mouvman an ka kontinye e ke nou ka pote yon rezilta ke dyaspora ret ini. Ke dyaspora a rete anba yon sèl mouvman pou ke nou gen yon rapò de fòs. Paske si nou rete ansanm, si si esklav yo te divize nan bwa e apre bwa kayiman, chak moun t ap fè afè pa yo, pa t ap gen rezilta. Mwen menm mwen toujou kont ti gwoup la, ti gwoup sesi, ti gwoup sela. E sa k fè nou gen 50 mil pati politik an Ayiti. Mesaj mwen mwen menm se ke ret tann e si pastè Gregory entèlijan moun li potko kontakte yo ke kontakte yo pou ke mouvman an ka gen plis anplè paske yon sèl moun paka dirije yon peyi sil ta gen entansyon an li pap ka dirije Ayiti pou kont li fòk li gen yon militè lèm di militè e pa militè a zam fòk